Vin aprann konn ki jou e ki koulè balèn ou kapab limen pou fè yon demand avèk bitasyon w avèk lwa ki ap mache ansanm avèk ou. E si tout fwa tou ou ta renmen konnen ki espri ki ap mache avèk ou oubyen lwa ki mèt tèt ou. Nan yon balèn, nan yon vè dlo oubyen yon pot dlo wap konnen byen rapid. Se zafè map di nou envite. Mache sou tiktok anba live moun kap fè nou fou Avan menm tou banm salye nou Ayibobo vodou ayibobo tout moun ki pral gade video sa Map mande nou sin renmen travay mwen an pataje M remake gon pakèt moun kap pataje video m nou pa like video nou pa abone Si yon video gen 10000 like fòl ta gen 10000 abone Nap fè rasis pandan se tan mwen menm mwen vin la ti sam konnen an nan vodou an mwen potel pou nou mpa pran lajan nan men nou nou pap pataje nou pap abòne paske nou san konsyans antouka ayibobo pou ou menm ki pral gade video sa m swete w bòn chans e pa bliye gon pakèt fek paj sou nom deyò wa fè anpil atansyon mètrès bitasyon pa ekri moun mètrès bitasyon pa pale de bòlèt ni de leson ansanm avèk ou si w fèk tonbe sou paj mwen Fè atansyon, paske lè nou ekri anba post mwen gen fake paj ki pral ekri nou pou nou panse se mwen menm. Se pa mwen menm, mèsi bokou. Jou w kapab limen yon balèn pou voye limyè pou bitasyon w ki jou ki pi bèl pou mwen menm, se jou lendi. Jou lendi a, li favorab pou tout gran paran ki travèse nan bitasyon sa a. voye yon limyè espesyal pou tout manb lakou sa ki tonbe. Yo voye l tou pou menm bawon, pou menm bwav, pou menm grann Brijit sa ki nan bitasyon m nan. Ak tout lòt moun ki anndan lakou sa ki vivan tou. Ou voye yon limyè pou chak moun ki te nan bitasyon sa ki travèse. Ou kapab li men balèn blan jou lendi sa. Oubyen yon balèn mov. Oubyen yon balèn nwa. Men m t ap konsidere w li men blan pito. Jou madi se jou mètrès Èzili Dantò. Ou kapab li men ble. Oubyen balèn Wouj pou Dantò. Si w se yon moun ki fèt jou madi, ou ka toujou adrese w nan jou madi kèlkeswa maji w ap fè. Kèlkeswa sa w pral fè toujou bat pou l ta tonbe yon jou madi pou chans ou ka mache pi rapid. Jou mèkredi se jeneral logou feray. Si w se yon moun ki fèt jou mèkredi, mwen ta mwen konseye w kèlkeswa sa w ap fè bat pou l tonbe nan jou mèkredi sa pou ogou feray se lechwa la pou l al avè w pou l akonpanye w kèlkeswa sa w pral fè a. Wap limen yon balèn wouj, ou kapab limen yon ble pou ou gou tou men plis konside ou limen wouj la. Jou jedi, jodi a egzakteman se jedi, se jou mètrès Èzili Freda Dahomey. Ou kapab limen 3 balèn pou ou adrese ou avèk enèji sa pou l pase pale avèk ou. Woz, blan, ou kapab e ble tou. Se pa ble digo non, ble syèl, ble filomiz lan. Ou kapab limen l men m plis konside w limen woz la. Ayibobo! Jou vandredi pou pale avèk kouzen Zaka, pou adrese w avèk lwa kouzen. Ou pa bezwen te danse lwa. Ou pa bezwen konn gen lwa oubyen ou pa bezwen se yon moun ou konnen ou sèvi ki reklame l. Depi w soti nan yon bitasyon. Ou fèt yon kote, ou se Ayisyen menm jan a tout moun, ou se Vodouyizan menm jan a tout moun, ou ka adrese w a nenpòt espri a, nenpòt lè, nenpòt moman, nenpòt dat, nenpòt jou a. Ayibobo! Jou vandredi se jou kouzen Zaka, ou kapab limen yon balèn vèt oubyen yon balèn jòn pou kouzen. Pou mande travay, pou mande biznis, pou mande pou sòl ou, pou mande enèji pozitif, pou mande nenpòt sa w vle a paske kouzen Zaka li okipe majorite bagay yo. Se pa sèlman travay. Andedan travay la, se li menm ki minis agrikilti. Se li menm tou ki fè tout manje wap manje ki soti nan jaden ki soti nan jaden k tonbe nan mache yo w achte yo se gras a kouzen Zaka se sa fè anpil moun fete l premye me paske premye me se fèt travay men pou mwen menm premye me pa fèt kouzen mwen fete kouzen chak jou lakay mwen paske m son mètrès paske m son ayisyen Mwen toujou mete non kouzen devan sitou lèm sot travay msot fè 10 èd tan travay mwen di alaso kouzen alaso kouzin paske yo banm fòs enèji poum travay ok jou samdi ankò ou kapab limen plizyè balèn nan jou samdi wap jwenn boran wap jwenn agarou wap jwenn bawon samdi wap jwenn grann brijit ankò, wap jwenn èzili mapyang, on pakèt espri nan videyo sa li long nou pap fin esplike plis e nap fon lòt videyo pou nou esplike ou toujou ou kapab limen balèn nan nenpòt jou ayibobo pa bliye non pam se mètrès bitasyon abòne avèk bakòp mwen an voye l pi lwen fè mètrès nou an moute moute moute moute moute moute.